Tante sa nou ye a sou la tè. On moun paka ap nwa epi ou vle pou ta japonè. Se manke Bondye dega. Saw ye a se li pou assume nan tout aspè li. Men sèl fason pou gen kontinite avèk rasin nan, avèk sa w ye a, se rasin zansèt lan. Se rasin tradisyon an kap fè w rete sa w ye a. Donk, m kwè ke li enpòtan pou nou sezi sa. E maten an mwen viv yon eksperyans ki senp, men se li menm ki pote tou sa yon moun bezwen pou viv byen, pou sezi dimansyon lavi a, pou konnen ki sa Bondye a. Pou konnen kisa k pawòl Bondye a, kisa k verite Bondye a. M kwè m ekri tèks lan m voye sou Facebook la maten an. Maten an m leve kòm dabitid, de trè bonè, li te ka ap 5 è di maten yo, m al sou balkon lakay mwen. Nan lakou an, sou balkon an, m al respire enpe dè fre. E l te fè fre maten an, te gen yon ti van maten an ki te dous, men mwen di tèlman van sa a li bon, ou santi w byen. Pa t gen menas, pa t gen anyen ki menase m. Mwen menm avèk mwen menm ki te la, avèk syèl la, avèk tè a, avèk tou sa ki la yo. Pa t gen menas, pa t gen chantaj ki fèt sou mwen. Epi m di, Gen Bondye. Ti van m santi a wi, m di, Gen Bondye. Men se pa yon moun ki pot yon pawòl man mwen ki menase mwen, ki fè m ni pwomès ni pa pwomès. Se sa m viv lan, nan moman m viv li an, ki fè m di, Gen Bondye. E m santi genyen Bondye. Men m pa bezwen yon liv pou ki di m gen Bondye. M pa bezwen yon moun pou vin enpoze m pou di m gen Bondye, ni fè m menas, ni fè m pwomès tou. Ti van mwen viv li an, epi m santi ke gen yon bagay ki plis ke sa. M di gen Bondye. Se konsa mwen menm mwen kapte pawòl Bondye a. Se konsa mwen viv li. Moun pa ka viv li pou mwen ni pou vin di m li, pou vin dikte m li. Mwen menm mwen viv li konsa. Men pandan m kanpe deyò a, pi gran evenman m pral wè l devan je m. Pandan m kanpe sou balkon m ap gade konsa, m fè foto yo m voye sou fesbouk mwen. M wè yon chat k ap kouri dèyè yon ekirèy. M pa kwè chat la ap kouri dèyè ekirèy la pou bonè ekirèy la. M pa kwè yo nan jwèt zanmi. Ou konprann? Chat la ap kouri dèyè ekirèy la, kòm mwen di, pou l mete l sibi kapris li. Depi l pran li sou kapris chat la. Epi ekirèy la li menm ki konnen l pa chat. Li pa nan jwe la chat. Li pran poto elektrik la l monte. Kounye a li anlè poto a l ap gade chat la k anba a k ap souke pye li. Chat la li menm l ap gade l anlè l pa ka fè anyen. Epi kiyès ki ta pase m di? Bondye nan chat la, Bondye nan ekirèy la. Men sa k sove youn de lòt se evèy despri. Se konnen sa w ye. epi itilize don de vi Bondye ba ou a, ekirè la pa mande Bondye pou sove l pran chat la non, ekirè la enstenktivman l konnen l pran poto a ke chat la pap ka monte poto sa. Paske Bondye bay ekirè la don pou l monte poto. Chat la menm ret anba lap gade ekirè la. Donk se konsa lavi a egziste. Men Nwa la, ki sibi tout sa l sibi yo atravè listwa, m pa konprann lè konsekans ki vin toksike nan mantal yo, yo menm yo toujou ap pote bay opresè a, agresè a, bouwo a lavi yo. Se yo k pot tèt yo nan bouchri pou yo egòje yo e yo pran plezi.

Mwen mwen menm ki panse ke Bondye ap pwoteje w. Bondye pa pwoteje moun. Se ekirè la k pwoteje tèt li avèk espri, ensten, natiralite Bondye mete nan li a. Chat la li menm wè ki bezwen manje ekirè la. E pa fòt li. Bondye voye l menm pou l manje moun sou latè wi. De ou pa sou gad ou wi. Se de sa l viv chat la. Li viv de sa ki fèb despri, de sa ki pa sou gad yo. Kounya la. Ecureuil la pran poto, chat la ret anba wap gade, mdi men sa, men sa nou ape waka konprann nan wi. Men sa kolonize idolat ape ka konprann nan wi lèl kanpe devan otèl etranje ap lapriyè a wi. Se tankoul di chat la manje m wi. Ou konprann? Mpa ka konprann sa. E mpa bezw, se pa yon liv ki diktem li, se jem ki bon, esprim ki an evèy ki fèm kapab konprann sak pase devan jem nan la. Gen moun kap wè ki pap konprann sa, pap menm panse a sa. Epi pou fini sa ki pi bèl nan istwa la, ekirye la pran fil elektrik lan ap kouri ale. Men te gen 3 4 pijon ki sou fil la. Depi yo wè ekirye la pase yo tout vole ale. Paske yo konnen ekirye la ka fè malè sou yo tou. Donk se veye, veye, veye, veye, veye, veye pou viv byen, pou jere bonè lavi ou. Nwa pou yo ka konprann sa. E sa k fè lan relijyon tout lòt, li pa veye lavi l. L ap alimante egregò lòt yo Li pa lapriyè pou li. Li pa bay joun enpòtans. Mwen di kòm gen yon jou Kenèt ka tounen Siwèl, Siwèl ka tounen Sapoti, jou sa a konnen se Bondye k ap fè reparasyon erè l fè. Donk jou sa a, sa nou reve pou n ta ye a, sa ki reve pou yo blan, pou yo chinwa, pou yo japonè, pou yo misilman, pou yo arab la, men jou sa a, yo pretann Bondye k ap repare erè, Bondye ap fè yo tounen sa yo vle l ye a. Men pou lenstan, Soyayou ye. Kè li pou asime. Yon jou Bondye ap vin fè repare erè. Yon jou Bondye ap vini tout sa ki nwa ki bezwen blan tout sa ap vin blan. Men Bondye poko vini pou fè sa. Paske son erè Bondye fè genlè. Paske gen anpil moun Bondye fè erè l fè yo nwa. Konprann? Bondye fè erè l fè yo nwa. Men tonè kraze m yap mouri nwa. Yo pa fouti chanje anyen. Menm si yo bay li klowòks. Yo mèt fè sa yo vle. Sa w fèt ou ye a, ou fèt ekirèy, w ap rete ekirèy. Ou fèt krapo, w ap rete krapo. Ou fèt chyen, w ap rete chyen, ou fèt kochon, w ap rete kochon. Ou fèt alyene tou, w ap mouri alyene. Ou fèt fèb despri, w ap mouri fèb despri. Men Bondye p ap pote asistans ba ou pou l fè w yon lòt jan. Paske Bondye kreye ou avèk le don diven pou sa w ye a nan tout dimansyon l. Pa gon krapo ki manke mòso krapo, pa gon chyen ki manke mòso chyen, pa gon kochon k manke mòso kochon. Tout antye. Donk sa k genyen la w pa kab asime tèt ou pou antye. E anplis le jou w antye nan ou menm, w ap viv tout bon, w ap yon moun tout bon. Moun nan refize pou li menm. M konprann sa k pase a, sekèl istorik, e katastwòf ki sibi, men se nòmal, plis ou sibi katastwòf, plis ou fò. Plis ou afwonte lanmò, plis ou fò. Plis ou mennen batay, plis ou vin fò. M pa kab di m paske w ap batay, ou goumen pou vin afebli. Sa k ap pase la. Konprann? Donk se nan sans sa a ke m kwè ke li enpòtan pou nou reflechi. M ap mande tout moun. Jwenn opòtinite a, si w bezwen konn pawòl Bondye a, si w bezwen konn verite Bondye a, konprann vrè sans lavi a, se obsève lanati. Obsève kòman flè yo pouse. Obsève kòman bèt yo viv. Menm nan semèn nan tou m te fè yon eksperyans tou, m wè madanm mwen k ap awoze plant yo, m ap obsève li, m pa wè l mete dlo a nan bouch plant yo. Li mete dlo a nan tè a. Kounye a la, se plant lan ki pral fè efò pou l al chache dlo a nan tè a. Paske Bondye pa pote dlo a bay plant lan pou l bwè nan bouch li. Plant lan pa gen bouch. Se nan tè a pou l fè efò pou l pran li. Sa vle di ke tou sa w gen pou reyalize pou sivivans ou, se efò pou w fè wi. Pou alimante tèt ou wi. Nou awoze plant yo men se plant la pa chache dlo a li bezwen an wi. Konprann? Donk se nan sans sa ke moun yo rete kwense, y ap tann Bondye, yo fè y ap tann Bondye pou yo pa itil tèt yo anyen. Epi Bondye p ap tann pèsonn. Bondye pa konte sou pèsonn! Donk si Bondye pa konte sou pèsonn, pito n obsève Bondye fè menm jan avè l tou. Pa konte sou pèsonn. Ou konprann? Donk se sa ke nou t ap eseye debwose jodi a la a pou n wè kòman n ka konprann sans lavi a pou n sòti nan enpas nou ye a. Paske gen bann moun nan pami pèp nou an, yo malad. Sèvèl la kòmanse ap pouri. Men nou menm nou ka wè si n ka pran sèvèl sa k pouri yo, si n ka fè bon fimen avèk yo pou lavni pitit nou. Yo ka sèvi fimye. Menm si yo pa y ap itil nou kanmenm. Se fimye nou yo ye. Ou konprann?